Salut tout moun se soso reyalite san pou san verite ki antre nan kay la jodi a nou baze sou politik sosyal kiltirèl nou baze su teknoloji tou kote wap jwenn anpil anpil bagay sou chanèl la aswa kisa nou vin pale se bandi ti lapli ki ta fè anpil deklarasyon e misye bay anpil verite Kote li tap pale ki kijan nèg yo politize peyi a, kijan yo fè anpil bagay epi tou yo panse ke moun pa tap konprann yo men jodi a ti lapli fè anpil anpil deklarasyon ou menm ki potko abòne a chanèl la mande w like espi enskri a chanèl la e klike sou ti klòch la ba li sou tout pou kapab resevwa tout notifikasyon. Ebyen an al swiv jan ti lapli tap fè deklarasyon l konsa tou nou kapab konprann kijan peyi a ap mache.
Bonjour Ki pral tande ti audio sa m pral lage la A no jou m poko ka domi telman bagay sa ap dominem telman bagay sa banm problem Mwen nan de tan nèg yo te vle pran m lon kou Kou sa map pran espesyal mwen yo te ka kraze gran avin Men ou konnen anpil lapriyè panche sou ravin nan Ou konn Bondye fò li gran ou konnen menm ke yo di Ravin van ale su fè men nou poko wèl paske si Ravin pat gen anpil lapriyè sou li pat gen ginen ala kile yon prann pi fò yon prann moun pi gran Ravin te fin mouri jodia espesyalman gon bagay ki pase daprè etid mwen daprè sa map viv mwen son bagay ki fò anpil. ki gen gran estrateji dèyè l, ki gen men kache dèyè l tou. M ta renmen nou byen tande sa m pral di nou la byen. Anvan m konti, pou m detaye sa m pral di a pou nou, mwen vle salye tout espesyal moun, anpwen k ap tande m la. Espesyal anpwen nou. katolik, potestan, vodouyizan, tout tip de moun kap tande odyo sa. M ta renmen ni gouvèdman tou, ki di yo se leta ayisyen, ki di yo ap jere peyi, ki di yo ap fè peyi, m ta vle jounen jodi a pou n antre nan maksibòm. konsyans nou, pou konsyans nou touche nou, pou nou wè sa nap fè jodi jodi a li pa bon pou peyi a mezanmi. Politik la bon kote se vre, men konsa tou politik la gon kote li pa bon. Si yon moun ka pran jounen jodi a pou nou pran bagay sa, nou pran pou yon blag, nou pran pou yon jwèt. Nou pran plezi ladann, nou gen espiyans pi devan nou pral peye sa chè. E nap peye, lèm di nap peye chè, nap peyel chè wi. Bon, daprè sa, mwen menm etid mwen, mwen etidye, mwen viv, mwen wè, di bay jounalis sa yo. M wè bagay sa a. E l fè anpil moun mal tou. Moun ki konprann, ki wè reyalite a tou. E m ta vle tou anpil moun konprann sa k pase a tou, sa k fèt la tou. Bon, pou m byen di nou, n ap kòmanse. Moun ki pral tandem yo la map komanse poun tandem byen m ta renmen nou tandem a anpil atansyon a anpil presizyon tou jounalis yo te relem depi lendi yo dim yo tap vin fon ti repotaj men nan lè yo te relem nan yo te kal an dezè m di bon Lanmou an se nan vin fon ti repotaj gran ravin pou nou viz pou nou vin fè moun yo pale ou pwann filme zòn nan m panse kounya la blòk nan lè sa yon ti jan twò ta pou nou vini m di si pou nou vini demen maten nan vini pito pi bonè pou nou ka jwenn moun ou pwann pou nou fè repotaj nan fè yo di m bèl wi vwèman ou pou yo vini lè yo vini. Yo vini m di ti mesye yo al mache ak jounalis yo lan zòn nan pou moutre yo zòn yo, pou moutre yo kòman moun yo ap viv lan zòn nan, epi tou pou nou esplike pwoblèm yo tou, pou yo wè kijan yo konprann zòn nan ye. Bon, dayè nou fin fin dyaloge ak jounalis yo, li te omwen de 11 jounalis, 2 fi, 9 gason. Lè yo rele m, yo rive lan, yo rive devan pòs lan 1 an. M di nou moute lan 1 an non. Gon youn nan jounalis yo ki rete Matisan 11, li pran yo, li monte lan 7 avè yo. Yo monte tou dwat lan 7, nèg Ti Bwa wè yo, nèg Ti Bwa menm pale avè yo, nèg 7 yo menm pale avè yo, menm poze yo kesyon. Yo monte tou dwat, yo vin tonbe devan pòs la. Lè yo lè m di yo m di devan pòs la, m di yo antre nan mitan ravin lan, epi m reprann di yo, m reprann nenpòt moun ka monte ansanm avè yo. Lèw rive vrèman vre koumanse vire nan zòn nan Konan la m di mesye yo lè koumanse rive kòmsi lèw pral pran pòs la nou menm ret nan ravin nan ou konnen se yon ret nan ravin nan paske ou konnen zam yo gen yon limit pou yo rete ret nan ravin nan lòt moun nou konn ki nan zòn yo ap pran moun yo yo mache ansanm avè yo pou yo montre yo zòn nan kòman zòn nan ye pou yo espire pwoblèm yo tou. Lè m ap reflechi bagay sa a, m wè l tèlman grav, li tèlman di, m twouve l, m wè l, bagay sa a s on bagay, m wè sa s on mirak. Paske yo t ap tiye jounalis yo la pou ka kraze Gran Ravin. Se plan sa yo te genyen. Sa vle di menm estrateji Vladimir le gagne a se menm kou sa nou ta pral pran anndan gran ravin jodi onprann madi sa madi onprann jou madi sa el menm kou a nou ta pral pran anndan gran anndan gran ravin la menm kou jounalis le gagne te te pran se menm li menm ki ta pral rive gran ravin. Pou nèg yo ka fè kapital politik yo. Nèg yo fè ba la pou yo fè kapital politik yo. Lè m tande, yon jounalis ki rele m, li di m, nèg ti bwa, nèg ti bwa tire sou, tire sou yo. Kou la m di, yo di m, wi gon, gon fit pran, ki pran bal. Menm kote a, m di e vre. Li te byen rapid men fon estrateji metel sou moto pou yal lopital avèl byen rapid Kounye a ou anpwen vrèman vre gen moun nan zòn nan ki gentan rele ou anpwen di fè entèvansyon pou nou mennen jounalis la lopital Vrèman yo mennen jounalis la lopital men lè bal yo lè nèg yo deklannche foul bal yo gen nèg yo t kouri ki fè lan bo pa nèg yo. Nèg yo vin ostil kòm si se moun ki vin an otaj paske travès yo vin pa fasil. Kounya m di ti mesye yo met tout estrateji nou konnen mwen menm mwen pa bezwen lan sa m pa bezwen m pa bezwen mete m pa bezwen desann. Met estrateji nou nou konnen evèk jan nou vle pou n fè travè pou n met pye nou met pye nou atè lan la a pou n fè jounalis yo travèse ki nenpòt jan nou vle pou n fè yo travèse. Vrèman men ti jou. Nèg yo mete strateji yo deyò pou yo fè jounalis yo travèse. Jounalis yo vin travèse, yo vin ret, yo vin nan mitan ravin nan. Lè jounalis yo di m, yo di m yo nan mitan ravin nan. M di moun yo anprann achte ti dlo pou jounalis yo. Achte dlo, anprann ki pa tèlman anprann glase, ba yo pou bwè paske yo sezi. Menm kote a, Guerrier Henry rele m. Lide m tande m gen seri jounalis ki an otaj gran avin kisa k genyen? M di pa gen ki moun ki di w jounalis an otaj gran avin? Li di m wi e sa yo rele l yo di l la jounalis yo an otaj gran avin. Nou mete yo jounalis yo an otaj gran avin. M di e pa vre monchè. Jounalis yo pandan y ap fè yon repòtaj y ap fè videyo yon prann zòn nan kouman zòn nan ye nèg ti bwa tire sou yo.

Gadò sè la te rele m, li di m, Se pa vre sa m tande la a menm? M di, Ki sa w tande? Li di, E pa m tande de jounalis ki an otaj anlè a? M di, O, konsa bagay yo ye, pa vre monchè? Nèg Tibwa yo tire sou jounalis yo. Li di, Anben oke, l pral rele Krisla. Sa rete. Kounye a pandan sa rete, estrateji w konprann fin fèt. Ti dam nan lopital, nou rekipere jounalis yo. sa voze gen lot moun ki relem tou yo di mwen pa m tande nèg ti bwa tire sou jounalis yo m di bon sa ka rive yo konn nèg yo leta yo ye yo fè sa yo vle yo tire sou jounalis yo tout sa nèg sa yo fè li bon yo ka kanpe dèyè tout sa yo fè paske nèg yo yo konn leta yo se leta leta se yo tout sa yo fè se bon men se byen konte mal kalkile tou Kou nèg yo al fè a Bondye fè chans pou nou li pa pase si jounal si nèg yo lè yo pase foul bal yo tout jounalis yo mouri la yo tap tou akize nou tap di se nou t touye yo paske nèg yo se pa parèt yo parèt Se rete yo rete, ou konprann, nan blòk bò lakay yo, parèt nan fenèt. Kote yo, lè w parèt nan fenèt, ou konprann ki yon, ki anfas lise Jakomen, ou wè tout lari devan pòs la, tout mache a. Nèg yo rete la pase foul, sa vle di tout moun t ap di yo pa t wè moun ki te parèt, ou konprann, se nèg Gran Ravin ki fè l. E sa yo ta pral di, sa w tande a tou, tout pyèj yo tonbe sou nou, nou pran menm kou nou te pran nan Leganyan, nou t ap pran menm kou a. Lè sa vin rete, Christa son apèl li resevwa, son apèl ki fè, ki pase pou jounalis yo viktim. Guerrier Henry di li pap bay bandi pale. Nou pa gen pwoblèm. Nou konnen yon pann Guerrier Henry son CIA li ye, a kèl moman li ka pran desizyon l. Paske nèg sa yo konprann yo sòt gwo anpil konprann djòb nèg sa yo se pa djòb pèp ayisyen djòb nèg sa yo se djòb ki pèsonèl a yo menm ki pèsonèl konprann a ekip yo ki pèsonèl a pòch yo se pa jounalis ou konnen ki enterè ki lan enterè pèp sa kap pase nan peyi a la menm yon atis pa ka chante sou sa kap pase nan peyi a, si l chante sou sa kap pase nan vil a, lap mouri. Paske bagay yo anprann, bagay yo son rezout byen mouti ki byen fondi. Lè Marguerite Henry fè Christa pale, kèm li te di anprann, bandi pa sipoze pale nan radyo l, ankò, li pap pale a bandi, e premye moun ki rele m, jodi a, se Guerrier Henry ki di l pap pale a bandi a, Nèg yo mande m joune m nimewo jounalis ki te moute anlè yo jous m gentan wè yo mande m nimewo a anvan m fè sanblan anvan m pa bay nimewo yo paske m gentan wè nimewo y ap mande m lan se nimewo y ap mande m pou yo gentan bay jounalis yo yon kòb pou yo fèmen bouch yo pou yo gentan fèmen bouch yo pou gentan te te te tèvansyon pou yo pa fè l paske ba la ekip se ekip ki fè l tout ekip gentan ap defann ekip yo selon jan m wè w anvan Ou tande nèg pht kap pale ansanm avèm m gentan wè bagay la son bagay ki gen yon men kache dèyèl kouman fè yon prann Guerrier Henry konnen yon prann sak aksidan k pase a yon prann li pase anndan gran ravin pou Guerrier Henry rele Christian poul fèl lave poul e pandan se tan lte di li pap bandi pap pale nan nan radyol li rele Christian poul fèl lave poul Bondye Ki tèlman fò, li fè Kris la voye vant li. Kris la fè konnen, jounalis yo, se pou grenn byè yo, se pou mil goud yo, ki fè yo ka pale konsa. Se kòm si Kris la di, jounalis yo li tap touye yo, ou konprann? Pou grenn byè pou mil goud li tap sa vle di jounalis yo tap mouri se pou sa l fè konnen li tap touye yo la paske sa m wè lè m wè Guerrier Henri fè Christa pale m di oh sa son bagay ki grav mwen rele Guerrier m rele tou nan emisyon an m di fòk si m di wè la m di m di tèlman ti mesye nou wè la Christa an konn apre entèvansyon sa wè kap fèt la la son emisyon yo fè pou Christa la menm. Entèvansyon sa jounalis ap fin fè entèvansyon an la wap wè Christa rele byen rapid vrèman vre nèg yo wè tout bagay m di wap wè map rele la Guerrier pap pran apèl mwen paske li konnen nan fason m bal reyaji a li pap anfavè Chrisla li pap bon pou Chrisla tou li pap vle peyi a tande l m di men sil wè lap rele misye fin fè bagay sa fin fè travay sa m gentan nou gentan sou menm m gentan konn kisa Guerrier Henry ye yon CIAL li. On bè on konprann nou gentan sou menm, m gentan konn ou pap fèm pale, tou se menm bal lage on vòz wastap poum fè peyi a konnen sak pase a kijan nèg yo kanpe a ekip yo pou yo fò tande bagay map di nou byen mezanmi nou wè bagay ki pase jounen jodi a son bagay ki tris e son mirak li ye tou. Si nou wè jounalis sa yo pa mouri, yal vivan son mirak. Paske bal nèg sa yo voye la pat gen jounalis yo pat lan abri pou yo pa ta viktim. Men paske gon Bondye lan syèl la kap anpwen kap jije, kap gade tou. Li wè anpwen anpil lan jounalis yo se inosan yo ye. li defann li fè defans li pou yo men daprè janm wè nèg sa yo reyaji jounen jodi a m wè jounalis yo pat pat dwe sot vi pat sipoze sot vivan nèg yo tap tiye jounalis yo sou nèg ki pat fòm pou yo te pou yo te ka antrave nou lèm voye je m voye je m wè bagay yo ap pase konsa pou m wè Guerrier Henry reyaji konsa m etone.

Josena di mwen pran li pral fè yon entèvansyon. Josena fè yon entèvansyon ankò, entèvansyon li refè, li refè ankò an favè Christian ankò. Sa vle di ke yo fè yon bagay pou jounalis pa janm pile zòn sa 1 e tou sa k pase. Se te yon plèzi pou m te avèk nou la, nou deja konnen se sous reyalite nou. Ou menm ki potko abòne, al abòne, epi kite kòmantè ou anba videyo a di m sa ou panse. Ke Bondye beni nou, bòn nuit dan le Senyè.